She's fucking with her all the time and claiming like she's a mother pastor and everything Li menm avèk Bertin, Bertin kraze legliz Pèm de la Gras epi pandan se tan ke li parèt lap konyen avèk Bertin Everybody I want you to take a note and see Rithalia and Bertin M bezwen pou Modilia witness Depi manmzèl lage travay, anvan menm ke l al lakay li fò l al konyen avèk Bertin anvan.

Ou pa wont, wap travay, wap touche près de 1500 dola pa semèn, ou still ap konwen avèk nèg pou pizza. Hein? 2 pizza t koute 10 dola. Kisa w panse de sa? On madan pastè w ye, wap konwen avèk menm moun ki nan legliz la, predikatè k anndan legliz m wap konwen avèk yo jis pou w kapab pizza. Pou l peye yon 200 dola pou ou, yon 100 dola pou ou, epi pou l vin peye yon 2 tranch pizza pou ou, how do you feel? Pou l kou rive lakay la ou pral mande m si m bezwen pizza, epi ou pral ban m manje pizza Berthe achte pou ou? A bitch will always be a bitch, nothing else. You married epi w ap kouwen avèk moun ki nan legliz la ankò. Ou lage travay, olye w al lakay ou se kouwen w al kouwen avèk yon lòt nèg. Everybody have to know who you are. Epa ou menm ki sou Facebook an manman bouzen an manman moun ki fèt ta fèt tout tou bouzen ou marye a manman piten ou gen 14 ans avèl ou an don legliz epi lap kouche a predikatè legliz la ankò
mwen k pastè legliz la bagay sa le mond dwe konnen l paseke epi lè yo parèt lè yo tande legliz pa gen moun yo kanpe ouvè dyòl yo pou yo di wè sa ke Se ou menm ki de se isi ou te fèt se ou pou pi pwòp madanm wap konyen tout nèg yo anndan ap mache sou trip tout vagabon pandan epi kouwè ouvè dyòl yo epi yo di se ou t pa bon wi jan wè lap pase tankou li se moun nan wè wè avèk nèg lal te kanpe la avèk bèten menli avèk menm nèg sa menm wè nèg sa ki te kanpe la pou wèm nan mpase dèyè yo ak yon bagay ou pata ou pap ka wè fas la jan yo fè bagay yo a of course yes depi maten map swiv yo yes paske paske paske paske. M te pati, l te pati, l te fè konbyen jou deyò. Sa vle di ke kounya li tounen, lè l tounen la jwenn nonm li anba. 14 an manman kochon nan menm kay nou ye wi. L ap konyen avèk Bèten wi. 4 timoun. Ki desizyon? Manman bouzen ap toujou rete bouzen menm si ou ka touye bouzen, bouzen toujou rete bouzen. Eee men m pa bezwen touye l non, Letènèl ap ba m jistis li. Mwen mwen kle machin mwen. Pase pou kle machin ou ti chè, men kle machin ou. Siye pou kle machin ou pran kle machin ou m pa gen pwoblèm avè w non m pa gen pwoblèm avè kle machin ou kle machin ou pa itil yon mèd la e sa w fè avèk machin ou lè w pran sa lòt pizza ou kite l ou kite l an lajan misye peye an ki sa w fè l ap tounen vin pran pizza yo li menm yeah ki sa w wè la la modi la pa ka ouvè dyòl li pou l pale kaka avè m kounye a non li pa ka ouvè dyòl li pou l kanpe pou l di anyen la kounye a la I hope she is happy right. I hope she's happy Hein Wap travay pou ede 1500 dola pa semèn Pouw kanpe se sa wap remèt nan Miami Pou se sa wap remèt Hein ou pa wont Ou pa wont pou se sa wap remèt ou still ap konyen avèk Bertin Oh te diw ou pa nan konyen avèk Bertin ankò Sa w di Pou sa Bertin fè legliz Trône de la Grâce Ni li menm ni Evens Kounyela ou kanpe Ou kanpe Ou kanpe kou nan stil ap konyen avèk Evens toujou. Talè, tanmen yon minit. Nènè kraze, ou pap janm korije. Nènè kraze, depi yon fanm se bouzon ou pa gen dwa janm korije nan vi w. Ou pa gen dwa janm korije. Manman bouzen, vagabon antre andan legliz mwen, kraze legliz mwen. Li vini kòm predikatè andan legliz la epi l ap konyen madanm mwen. Hein, w ap konyen madanm mwen pandan se tan ke ou sou chè legliz ansanm avè m. Nou lekòl théologie ansanm wap konwen madanm mwen it's fucking wrong yon bouzen tankou w epi w fout mouri kaka ou gen tout sa w posede nan vi w tout sa w bezwen w genyen l e pa fout nesesite w genyen manman bouzen lè legliz paka mache tout moun ap ouvè dyòl yo toujou di pastè pa bon men yo pa wè madan pastè yo tou kran tran nan legliz ap kraze legliz. Li lè li tan pou m fout avili nou bann lanmèd. Ou pa fucking wont manman bouzen. 14 ans m avè w. M marye avè w, ou gen tout sa w bezwen, ou pa manke anyen nan vi w. Pou w ap fè malpwòpte, pou w lage travay al konyen a malandren. Epi lè moun yo kanpe ouvè dyòl yo kisa yo kanpe ap di, yo kanpe ap di se mwen k pa bon. Pou yo kanpe ap di mwen k pa bon. Ya mwen pa bon Mwen pa bon pa sa Mwen pa bon pa sa Toujou mwen pa bon Toujou mwen pa bon Kounya m bezwen moun ouvè dyòl yo kounya pou yo vin pale de mwen kounye la Figi li Pou yo pa konn wont non moun peyi sa yo nan Se nan ras yo sòti Hein Nan malpwòpte a m te m sot kenbe l la talè avèk la Yon non legliz Non yon sèl jou l retire 27 moun nan legliz la Kochon an Ebyen a moun sa ankò w ap konyen. Ou ta ouvè bounda w ba yon lòt moun men se pa moun sa, e pa Bertho ou ta kouche avè l. Ou ta kouche avèk yon chen, men se pa Bertin Rita. Rita se pa Bertin ou ta pran w ap kouche avè l. Ou pa wont. Malpwòpte. Epi depi yon fanm pale nan legliz la avèk ou, ou gentan ap ouvè dyòl ou, ouvè dyòl ou ap pale. Kochon. Yon moun sou chè legliz ansanm avèk mwen, epi ou pa wè lòt moun w ap konyen avèk li se li menm. E legliz m pral la kounye la. That gonna be my preaching tonight. That will be my preaching tonight. That's why I put on Facebook. Everybody can know. He did. Nèg le yo gad mwen ye cheri. Yon fòm te pastè. Ou sot nan le yo gad ma poud an pis. Jodi m ap met levanjil la dèyè. Pou m ranje a, se levanjil la k mande pou m marye. Men levanjil la dwe tou kapab konprann ke lò si w sou chè avèk yon moun, ou sou chè avè w al nan tèt elèv nèg teyoloji m ye wi, nou nan menm lekòl wi. Kiyès ki pou te bay tenten sa yo? Moun kanntè sa yo. Kiyès ki pou te bay rezidans? Vye tenten kanntè sa yo. Toutan moun yo gon sistèm ap ouvè dan yo, madan pastè, mouchwa sou tèt. Se yo pi sen nan legliz nèt yo pi bouzen. Depi yo lage travay olye al lakay yo, e konyen al konyen nan lari avèk vagabon. Lannik fin sot Nouyòk, m gentan konnen fò m ta prann jodi a kanmenm. Bounda w grate w kanmenm konn fò m ta pran w. Ouvè dyòl nou tout ap pale Jakson mal. Jackson mal toutan. Jackson mal toutan. E Jackson ki pa bon menm ou se sen. Se sen ou ye. Apre letènèl pa gen ou menm. Ke lè moun ouvè dyòl yo yap pale gen mal pwòpte ou pran. Tonnè boule m pito ou te fout touye tèt ou de bon pwazon touye tèt ou. Madan pastè de hell. Depi moun nan ouvè dyòl yo se mwen gen bag. Se mwen t se si e mwen t se la. Tonnè boule m. Gen bouchet sa. Bète te mèt te bat moun dal gen fanm li pa ka. nan legliz Johnny Lagartie pa ka mete do atè sa m kanpe dèyè sa m di a Berthe te mèt te gen lajan koupe lajan pou ki sa la a pou sa la a w ap travay 1500 dola chak semèn bil ou peye tout afè w peye ou pa nan nesesite Ou annik parèt, ou annik sot New York, vin ou vin la ou met randevou avèk Berthe nan pakin an pou vin konwen avèk li. Sa se salòp li ye fin ou gen legliz pita wi. Talè wap rive legliz la jis vè 9 è di swa epi ou pral ouvè djòl ou anndan pran pòz ke ou travay de nwi epi manti pa gen okenn travay de nwi se avèk Berthe wap travay de nwi. Ya epi ou tande epi ou tande oh Berthe konn mete poud, Berthe konn touye moun kounye an gyèt manman Berthe an 3 fwa pa jou. Lè moun marye ou gen madanm ou.